Merci a tout telespektatèr e tout fanatik ki toujou ban nou tan yo pou yo kapab pataje pwogram sa a ansanm avèk nou. E merci egalman a tout nouvo abòne e tout kòmantè ke nou fè anba pwogram nan. Sa fè nou trè trè trè kontan e nou apresye sa anpil. E aujourd'hui Nou pote yon show pou ou ki reyèlman ki hot. Paske jodi a nou pral pale de premye couple konpa dirèk, premye duo konpa dirèk. Bedjine et Cadillac. Bon, koup sa a depi kelke zane y ap bouyi ontil ke yo eksploze kounye a la a. E yo reyèlman pote yon sans de satisfaksyon, kontantman, de jwa ke yo pote lan kè nou tout paske se yon koup kap byen pase la kounye an nan moman an, e m pa vle nou konfondre Bedjine avèk Kadilak menm jan avèk Yòl e Ansi de Woz. Yòl e Ansi de Woz se yon koup ki te konn jwe plis mizik fòlklorik, Petro, Mayi, Bolero, e yo menm yo pat konn jwe konpa dirèk. Se alò se sak fè ke nou vle fè diferans lan ant koup Bedjine avèk Kadilak ki premye premye koup premye duo konpa dirèk kap mache sou nou la kounye a la seryezman e yo trè bèl se yon koup ki pote anpil onètete lakay yo, yo gen anpil imilite lakay yo e yo trè trè trè trè anfòm. Bedjine fèt 3 janvye 1998 lan lopital Kwadèmisyon. E Bedjine grandi nan Tabar. E kote Bedjine grandi, li te grandi lan yon kay. ki pa t tèlman gwo, bòt yon kay ki te fèt avèk brik epi ki te gen tòl sou li. E kay sa a, lè lapli tonbe, dlo koule, tout moun panike, kabann mouye, moun yo pase yon move nuit paske dlo ki tonbe lan twou yo pa fè nuit lan agreyab pou yo. e se nan yon sitiyasyon konsa apre plizyè tan ke Medjine te fè manman l yon pwomès ke l ap retire l nan kay a twou sa a. E nou jwenn onètete sa a lakay Bedjine, se pa yon bagay ke w jwenn lakay ayisyen souvan. paske ayisyen toujou renmen kache lavi yo, yo renmen toujou kache verite e Bedjine te trè klè, li te trè open pou l te fè nou konnen kòman sitiyasyon l te ye e l te fè manman l pwomès sa a. E Bedjine kòmanse chante lan mizik depi lè l te gen 5 an, depi lè l te tou piti. Apre lè Bedjine fin fè etid klasik li, alò li gen frè l gen sè, paran l pa t gen mwayen finansyè pou yo te kapab voye l nan inivèsite e se lò ke Bedjine deside l pou l kòmanse rantre nan sèn mizikal lan paske lè l chante lan legliz, li chante lan lekòl tout moun aplodi, tout moun apresye l. alò li te deside l pou l fè yon karyè mizikal. E lè Medjine kòmanse, Medjine te fè yon kolaborasyon avèk Fantom. Apre sa, yon lòt kolaborasyon ankò avèk Matyas. E Medjine te gen plizyè lòt mizik ke l te fè ke nan 2016, 2017, gen yon ki rele damou, gen yon lòt ki rele diferan, epi, men, sa k te pi enpòtan nan lepòk lan, apre lè ke l te fin fè kolaborasyon sa a, anpil lòt atis te konn ap rele l pou l vini, pou l vin travay ansanm avèk yo, paske li menm li t ap chèche. e lè lal chache gen atis ki fèl vini yo fè recording avèk li lè recording fin fèt epi yo pa janm relel epi yo chita sou anrejistreman an nou ka konprann sou ki wout mesye sa yo ye nou gen lòt atis tou lè ke Medjine pale avè yo yo di Medjine bon li pap ka yo pap ka envitel poul vin featuring avè yo paske manager yo pa vle. Genyen tou ki di l, bon, sa manadjè m pou pale paske mwen menm m pa ka pran desizyon an poukont mwen. Genyen k fè l vini, yo travay ansanm avèk li epi yo fè l fè videyo, epi apre videyo an, yo mande l fanm. Sa vle di ke yo pwomèt pou yo mete videyo deyò, fòk li kouche avè yo. E m kwè ke pawòl sa nou tande l nan bouch mwen deja, e sa se mesaj ke Ti Manno ban nou lontan deja. Nan lè pou mesye yo bay fanm travay, yo toujou mande yo fanm. E nou kapab wè, sa a egziste nan tout, toutokou, nan tout pakou nan sosyete nou an. Menm nan mizik lan, li egziste tou. Paske nou konnen lamizik son bagay ki domine avèk yon pakèt mesye, yon pakèt gason. But, fwa sa a kounye a la gen anpil fanm ki antre ladan l, e fanm yo trè successful, yo gen anpil bèl vwa, yo anfòm, yo bèl. Nou pral mande mesye yo pou yo aprann respekte sa, pou yo aprann respekte talan, ke lè yo travay avèk medam yo, pou yo kapab konprann ke medam yo egalman kapab pote popilarite ba yo tou, pou yo tou as well. E bagay sa a te fè l pèdi konfyans pou yon tan, paske nèg yo fè l moute, nèg yo ap pede fè Bedjine moute desann, epi pandan se tan yo pa gen okenn plan pou yo fè anyen serye vre, until ke pou Bedjine kouche avè yo. E Bedjine se yon fanm ki fè nou konnen tou ke l gen diyite. Li di nou li gen bagay ke l p ap fè pou l fè hit. Li p ap fè madivin pou l fè hit. Li p ap vòlè pou l fè hit. E li pa pral just pote tèt li ale konsa. E se lan sans sa a kote ke li te vin pèdi konfyans epi sa apre li pral vin rankontre avèk Kadilak. Allo?
Wi. Se taksi map chèche wi. Ann ale! Ann ale! Madam! Ann ale, n ale, n ale, n ale! Cheri ok, m pran taksi. Dakò.
Ayiti wap viv madame? Non, Miami map viv wi.
Ou bel wi madame. Aww merci se janti. Ou pa mal tou non men. Ann ale non. M pat gentan manje maten an ou ka pase nan restoran avem?
Pa gen pwoblem m ka mennen w restoran pi ba la. Ok ann ale non ok. Avan Bedjine te rankontre avèk Fantom, li te genyen prezantasyon alèkile, Les deux dames, se mizik sa yo ke li te featuring avèk Fantom, Les deux dames, prezantasyon alèkile. e li te genyen youn nan envestisè, youn nan manadjè ki t ap travay avèk li, alò se te yon desepsyon, se te youn nan desepsyon ke ke l te subir. Pandan ke moun nan t ap travay avèk li, l ale l kòmanse peye kòb pou videyo, l kòmanse ale pou l ap achte rad pou preparasyon, epi nan mitan Decembre, nan mitan Christmas, epi moun nan just disparèt Bedjine pa janm wè moun nan ankò men kòm li menm li te gen yon vizyon e depi w son moun ki gen yon objektif li toujou di nou sa nan pawòl li depi w travay di wap arive. yon sèl bagay ou gen pou fè kontinye travay e se konsa Bondye ta pral mete kadilak sou wout Bedjine e bon non Bedjine se Marie Bedjine Love David e lè Bedjine vin rankontre avèk kadilak epi yo kòmanse kolabore. Se te yon bèl bagay. Lè de moun fèk rankontre, yo te konekte, yo te konprann youn a lòt e yo kòmanse travay, youn ede lòt, youn konpleman de lòt. Epi, travay sa a, li vin pote yo yon lòt chemen, yon lòt wout de siksè.

Fèt 7 avril 1993 a Miragwàn e Kadilak rantre apre Kintergarden li Kadilak rantre nan Pòtoprens. Bon non Kadilak se Djoubit Desalin. Se konsa misye prefere pou non l sonnen.

Manman Kadilak te vin mouri a 11 an. Epi pandan Kadilak kòmanse gen zanmi, gran sè a ki te la, ki t ap sipòte li, vin pa renmen jan de zanmi ke Kadilak genyen paske li te fear ke Kadilak gen dwa gen yon seri de zanmi ki gen dread, petèt Kadilak te gen dwa antre lan fimen bòz, bagay sa yo. Apre sa, dan 2009, li te fè Kadilak rantre bak nan Miragwàn. E lè Kadilak te tounen bak nan Miragwàn, Kadilak yo te konn rele Kadilak Mesaje nan Miragwàn paske Kadilak te toujou kòmanse kontinye ap fè mizik. E Kadilak te toujou kontinye ap rap nan Miragwàn. E msye te toujou renmen ti mizik li, misye te egalman patisipe lan demonstraksyon pwotès ki te genyen a yon moman kote ke vil lan pat pwòp, so misye te patisipe ladan l. Alò misye pat youn nan moun ki te just tande kritik chita li pap pran yon aksyon se ke l wè yon bagay p ap mache nan zye l. E nan lè manman Kadilak fin mouri epi gran sè a fè misye rantre epi misye kòmanse avèk aktivite mizik li epi se la misye vin fè yon premye gwoup. Epi, misye vin fè yon dezyèm gwoup ki rele Ras. Apre sa, Kadilak retounen nan Pòtoprens. Epi an 2016, se lè sa a Kadilak pral fè premye hit li ki rele Pa Gad Ale M. E pa gad ale m se yon bèl video ke depi nenpòt moun ale nal gade nap wèl se yon video ki di ke pa gen so metye vwazen an dil se vakabon lap pouse bourèt men pandan se tan se pouse bourèt lan se li k peye kay timoun yo se li k peye kay lan se li menm ki voye timoun yo lekòl se li k bay manje e menm nan video an se te premye hit kadilak Nou kapab wè nan videyo an kòman Kadilak act the part. Paske l ap mache ak chapo l vire nan tèt li epi bwat chan li nan men l. Si w ap ou lè w gade videyo an vre, ou wè tankou m ta di w li fè w santi aksyon an vre. Li fè w wè ke reyèlman vre l ap pouse bourèt li, se yon chan ke l ye vre. E mizik sa a, se te mizik ki te voye Kadilak monte. Apre mizik sa a tou, premye hit lan, Kadilak te genyen yon lòt hit ankò. E lòt hit sa a ke misye te genyen tou te pèmèt ke misye ta al pèfome o Brezil, o Chili, avèk Bahamas. So tout bagay sa yo se te popilarite ke Kadilak t ap pick up apre lè l te fin fè Paganalim.
Vwazen an di m se vagabon pou mal pou se pou wè.

Meye vou toujou. Non Kadilak lan se yon non ki vin de Kadilak se nan yon rèv paske Kadilak gen plizyè aktivite ki mache pou li nan rèv pase non Kadilak lan se lan rèv misye di ke non sa a yo te ba li l. E avan kadilak te vin take off avèk pa gad ale m, se manman l ki te vin pale avèk li nan yon rèv. Defen manman l vin pale avè l nan yon rèv, li di l konsa ke toutotan ke ou pa jwe mizik ke m te toujou ap chante toutan an, bagay yo p ap mache pou ou non pitit mwen. E Kadilak li menm, lè l leve, li sonje rèv lan, li pa sonje ki mizik ke manman l te toujou konn ap chante, yon mizik ke manman l te renmen. Epi Kadilak ale, l al mande yon zanmi manman l, Èske ou sonje ki mizik manman m te toujou renmen, manman m te renmen, l te toujou konn ap chante? Epi se lè sa a zanmi an fè Kadilak konnen ki mizik mizik lan ye, Epi lè kadilak pran tande mizik lan pran non mizik lan epi la ale la lan la al gogo mizik lan epi li wè ke se azor ki te fè mizik lan epi kadilak tande mizik lan epi li pran de twa liy lan mizik lan epi li fè aranjman pal epi se konsa hit pa gad ale m nan te vini se manman l ki te pote l ba li nan yon rèv. E lan dezyèm mizik ke Kadilak te vin fè, Dyaspora pa makak, kote ke li eksplike nan mizik lan, Dyaspora yo pa stupid, moun yo pa kapab travay di lè fini bon, lè yo parèt either y al Sendomeng oubyen y al Ayiti epi medam yo just ap pede pran lajan yo, itilize yo, lè fini pandan se tan pa reyèlman gen vrè love, you know, vrè lanmou. E Kadilak gon pakèt lòt mizik ke l fè ke nou pral li find out a little bit later lan show an. Kote ke li toujou pale de mizik ki an rapò de nou menm, an rapò de vi nou, sitou fanm avèk gason. Kadilak kolabore avèk Fantòm, Mikaben, Bitou, Misty Jean, E abòm e atis prefere misye se Mikaben avèk Gazman e atis prefere Bedjine se Ariana se Beyoncé e nan nivo nasyonal nan nou menm li di li renmen tout atis ayisyèn yo sitou tout fanm yo kap chante de Misty de Rutshelle

Lè Bedjine kòmanse kolabore avèk Kadilak, premye mizik yo se te Fo Pwomès. E lè mizik sa a derape, kou mizik sa a yo lage l lan live, bon mizik sa a dejenere ou pakèt konbyen milyon de viewers, epi se lè sa a moun yo kòmanse ap mache. E Bedjine avèk Kadilak yo travay kote ke Bedjine toujou di w ke Kadilak pote yon kapasite de pawòl e Bedjine li menm pote melodi. Sa vle di ke yo gen yon jan yo travay, paske Kadilak pawòl yo vin nan tèt li trè trè trè trè souvan, li gen dwa annik rete chita la, lè fini epi bon. yon sijè tonbe lan tèt li epi tèks, msye ekri tèks li trè byen, pawòl yo just tonbe sou li, glis, yo vin nan tèt li tankou dlo, e Medjine li menm anfòm sou melodi l. Se konsa moun sa yo konbine pou yo travay. E apre Fo Pwomès, Medjine te fè yon lòt mizik ki rele Tout va bien, E pwi apre tou va byen, li fè Kitanago, e apre Kitanago, yo fè Kite nou pou kin nou te marye. Bon, pou kin nou te marye sa a li menm, se li menm ki eksploze, son eksplozyon l te ye between kòpou sa a, premye kòpou, premye koup konpa dirèk sa a, Bedjine avèk Kadilak. e kou y ap pèfòme, yo pèfòme lan tout kwen lan peyi Dayiti, lan chak vil lan peyi an, epi boum, eksplozyon an fèt, epi Bedjine Kadilak reyèlman kraze sèn mizikal lan, e tout moun ki pa t reyèlman renmen yo, yo sote. Tout moun ki renmen yo eksprime lanmou yo pou Medjid avèk Kadilak lè y ap pèfòme. Moun yo pa menm vle kite yo chante menm. Tout fanatik yo kanpe devan djaz la, y ap chante mizik lan pou kont pa yo. De moun sa yo se yon fenomèn ke yo ye. Bagay konsa poko janm fèt nan mizik nou an. Yon gason, yon fanm, paske lepi souvan konpa dirèk son yon rit ki domine avèk gason. E ou pa fasil kapab jwenn yon fi pou l vini pou l penetre, pou l kanpe devan djaz konpa, pou l frape solid, pou l ap chante pou kont li. Men, koup sa a ki parèt la kounye a la l chanje everything. These two, they change everything. E pandan kounye a la yo trè successful, anpil moun sipòte yo, anpil moun ap pale de yo menm, anpil moun ap ba yo viewers, Men pandansetan tou nou konnen, natirèlman, nou gen yon pèp ki pa reyèlman renmen moun k ap moute. Paske lè w ap moute, yo fè yon jan pou yo desann ou. Paske lè w gen siksè, lè w ap bati, yo menm yo fè yon jan pou yo detwi ou. Sa se konsa pèp pa nou an ye. E kisa l vin dejenere kounye a? Gen moun k ap fè yon jan kounye a la a pou yo kraze siksè gwoup lan. Kòman yo se degaje yo pou yo kraze siksè gwoup lan? Paske yo wè ke kounye a Bedjine avèk Kadilak si tèlman kounye a la sou yon wout siksè ap mache avèk yo, yo eksploze, entènèt, viewers, tout moun ap pale de yo, demand, anpil moun ap mande pou yo vini, pou yo jwe toupatou. Epi kounye a la, avan menm ke yo antre Ozetazini, epi kounye a, moun ki pa vle wè yo, moun ki enmi yo kòmanse mennen kanpay pou yo wè si yo ta ka kraze yo, e lè yo sou sèn jan yap pèfome, se bèl bagay nèt. Son bèl sèn. Ou peye pou vin gade Bedjine a Kadilak ap pèfome lè yon konsè, oubyen lè yon bal. Pandan se tan, lè w vini kounye a yo ba w yon movie, yo ba w yon short movie on top of it. Sa vle di ke yo ba w 2 pèfòmans pou yon pri. Paske lè yo sou sèn, y ap pèfòme, y ap chante, y ap danse ansanm. Pafwa youn ap bo lòt. Se bèl bagay. Ye, se ekstraòdinè, se bèl bagay. Men, ou konnen, Nou son nasyon pa telman renmen bel bagay lè nou wè de moun ap damou nou toujou soti poun kraze lanmou yo nou wè de moun ki ansanm ki together youn paka kite lot nou soti poun antre lan mitan yo poun kraze yo so machin destriksyon an komanse mennen kanpay pou yo kraze bgy la kadilak. E ki premye kote yo prale? Yo prale pou yo wè si yo kapab kraze Kadilak. E m vle nou konnen ke 2 moun sa yo se 2 moun ki onèt epi yo gen yon imilite lakay yo. So far, lè ke mwen wè yap pale yo bay verite gen moun kale kal kot Medjine yal ofri Medjine lajan gwo kòb poul kite kadilak yo di Medjine konsa ke lap chita pi byen lap fit pi byen avèk yon grimo oubyen yon milat milat la ap fèl rive pi lwen olye ke lap pèdi tan avèk kadilak ki yon nèg andeyò. Yo dil se li menm ki limyè lan. Kadilak son mawozo. Alò si Bedjine se te yon fanm ki te fèb, ki te gen ti tèt, ki pat lwayal, ki pat konn kotel soti, ki pa t sonje tout sa imilyasyon ke yo te fè l pase, lè ke l t ap y ap fè l monte desann vini al fè rekòding, fè anrejistreman, fè videyo, epi yo pa janm ede l, epi kounye an moun ki kanpe avèk li, k ap mache ansanm avèk li an, epi kounye an y ap fè siksè, epi kounye ou soti pou pale moun sa mal, epi ou soti pou fèl kite nèg lan. Kounye a gon kanpay kap fèt pou yo pran fanm nan nan men kadilak. Alò lèm di pran fanm nan nan men kadilak lan, alò map pale lan lan term kreyòl pa nou an poun ka konprann li. Yo vle pranl pou yo kraze djaz lan, oubyen yo vle pranl pou yo kraze renmen an. Lè yo wè ke kounye a la yo pa kapab pran tèt li pou yo eseye fè l kite Kadilak konsa, lan ofri l lajan pou l kite, lan pale l, kounye a yo fè defamasyon. Yo kòmanse pale Kadilak mal. Paske depi w ap fè siksè, w ap toujou gen enmi. Paske depi ou konn sa, w ap prepare w pou enmi w. E kounye a yo di Kadilak se kadejakè l ye, yo di Kadilak konn bat Bedjine, kounye a la yo kòmanse ap mete yon lòt jan de kanpay, defamasyon kote ke y ap di yon seri de bagay sou Kadilak pou yo wè si yo te kapab tarnish his reputation. E se sa k pa bon nan nou menm Ayisyen an. Nou pa vle aprann respekte sa k bon. Se sa k pa bon an nou tolere. Sa k bon an nou refize admèt li. Nou refize respekte l. E fò m di w, yo gen anpil moun dèyè yo. Pase ti gwoup sa a, ti gwoup enmi sa a ki kanpe, ki soti pou kraze yo an. Gade. Se pousyè. Se pousyè sou zèpòl yo. Paske son sèl moun ki kapab rete, gwoup sa a se yo menm sèlman ki ka rete tèt yo. Yo menm sèlman ki ka rete tèt yo. Pa gen okenn moun ki kapab rantre la pou le moman pou vin kraze yo, kèlkeswa fason an. Paske Bedjine se yon fanm entelijant, li fè w konnen ke Kadilak kòmanse avèk li, Kadilak te toujou la ansanm avèk li. Menm lè o kòmansman apre lè l kòmanse avèk Kadilak, Kadilak ale ansanm avèk li nan tout featuring, nan tout pwogram ke lè Kadilak gen, Kadilak ale ansanm avèk li, Kadilak ede l jwenn ekspozyè. E lè Kadilak touche, Kadilak menm ba l nan kòb Kadilak touche yo. Pandansetan, tout lòt ansyen moun ke li t ap travay avèk yo, yo pat janm envitel pou lè yap pèfome so men lè kadilak li menm lap mache ansanm avèk kadilak donk pa gen moun ki pral vin pranl la pase li lwayal li do kadilak se bwa dèyè bannann li nou tande. M ap repete l pou nou ankò. Moun ki pa vle wè moun sa yo fè byen, jan y ap doin kout sa la, les so good, den mizik, mizik yo bèl, dous, Bedjine di nou Kadilak se bwa dèyè bannann li. Sa vle di sispann anmèrde moun yo, kite yo trankil. Kounye a gen moun k ap eseye wè si w te ka divize yo, y ap ofri Bedjine pou vin pèfòme pou kont li, Sa vle di ke san kadilak pa la. Se tout jan de kanpay sa yo pou wè si yo te kapab kraze moun yo. E kadilak fè nou konnen li menm Lè yo te mande Kadilak ki relijyon l, Kadilak di nou se Vodouizan l ye. E m ap bay Kadilak anpil kredi paske Ayisyen pa janm kanpe pou yo di w sa yo ye vre. Pase pi fò lan nou menm nou katolik epi nou lan wanga, nou lan tout kalite de koze. Ki relijyon katolik, katolik tout moun se katolik oubyen yo pwotestan. Li pa fasil pou w jwenn yon moun ki kanpe pou l di w, sitou nan mond mizikal la m ap pale. Paske moun ki fè aksyon yo, moun ki ougan manbo yo, yo pa gen anyen pou yo kache, yo fò konn kote yo kanpe. Men, nan mond mizikal la, moun pa kanpe pou yo di w klè konsa kote yo kanpe. Alò m vle nou konnen ke depi kadilak te ka kanpe l do se vodouizan l ye so ou pa p manyen l konsa ou pa pral get em rattle that easy e kadilak fè deklarasyon kote ke l di ke Menm li wont tèt kel Willis li mande ke menm jèn yo kap vini tout jèn atis kap vini fèt atansyon avèk HMI lan preparew mistikman avan ou antre pi fon lan mizik endistri an paskel konnen li menm li pran anpil kou but Li la toujou, li kanpe fèm, but se pa tout moun ki kapab pran l. E pa tout moun ki ka sipòte l. E sa l ap pale an se pa yon bagay, it's nothing new. Paske bagay sa te toujou egziste nan mizik nou an. Lè w monte yon stage ou pral jwe, si se ou k pral jwe, si se 2, 3 djaz k ap jwe, ou moute stage lan gen bagay ou wè sou stage lan gen moun ki fè mistik pou yo pwoteje tèt yo gen moun ki fè mistik pou yo pwoteje djaz lan donk sa vle di ke se pa yon bagay ki new pou envolve lan mouvman sa gen konpetisyon gen moun ki konn vini pou yo kraze w donk pa konsekan tout moun prepare tèt yo Si se nan lapriyè ke w kwè, ou fè gwo priyè w avan w moute stage. Si se mason w ye, ou konn kisa pou w fè pou w moute stage. Ou se vodouyizan, tout moun konn kisa pou yo fè paske ou ekspoze avèk plizyè gwoup moun, ou ekspoze avèk yon pakèt jan de moun, ou pa konn ki moun ki zanmi w, ki moun ki fanmi w, ki moun ki enmi w. Sa a se yon bagay ki toujou egziste nan mond mizikal lan. Si w pa mizisyen w pa konnen l paske w pa monte estaj lèfini pou w ap retire whatever zoranj ke w jwenn, whatever sa k sou estaj lan pou w ap retire yo avan w monte pou jwe. li fèt, li egziste. So, misye deja fè nou konnen, nou pa p ka manyen l konsa. Sa vle di, kite moun yo trankil, pou moun yo kontinye ban nou bèl mizik, paske y ap mache trè, trè, trè, trè byen. Kounye a yo gen yon lòt hit ankò la ki rele Engra. epi yap kontinye ban nou bèl mizik. Kounye a yo bò isit yo ozetazini, bon chalè a pi cho toujou. Pase kounye an djaz lan lèl te fèk kòmanse paske K-dilak jwe afrobit, li jwe regeton epi kounye an li jwe konpa. Men lèl te kòmanse li te konn rap, kounye a lap chante nòmalman. So, koup sa, premye koup konpa dirèk sa ke nou jwenn nan la, map mande nou, se pou nou anvlope yo, ankadre yo, kontinye ba yo lanmou. Nou pa bezwen wè yo ya ba yo grap moun ki pa vle wè yo, oubyen grap moun ki bezwen kraze yo. Pase gen moun ki bezwen vini pou envite lidè Bedjine pou kont pa l, pou l al pèfome, pou yo wè si yo kapab detache yo. E chalè sa a li si tèlman cho si w anmerde moun sa yo se ou k ap boule. Kite moun yo bay pèp lan plezi pase y ap fè bèl mizik, yo fè bèl sèn sou stage, tout moun ap chante mizik yo, yo pa menm vle kite yo chante menm. What's there not to like? Ki sa k gen la mezanmi pou pa renmen la? Pou n ap fè tout kalite de konbinezon, n ap fè vye kanpay pou nou wè si nou te ka separe moun yo, detache yo. E y ap fè bèl mizik. Nap mande mezanmi nou menm ayisyen an nou sispann non avèk aksyon sa yo sispann stop it stop it pase kote moun sa yo prale la they're going far kadilak fè nou konnen ke li gen yon dènye kontra entènasyonal avèk yon gananeyèn avèk yon African, kote ke menm pati video yo kòmanse fèt, pati studio kòmanse fèt. E se youn nan rèv yo. Tou lè 2, koup sa a son koup ki di ke rèv pa yo se pou yo ede jèn yo. E K-Dilak gen plizyè moun kal travay lan studio l, lè vini lè l fini, moun nan, li pa menm touche lan men yo menm. E K-Dilak gon pwojè l, gon mizik li fè pou timoun yo tou. Kote ke l ta renmen wè timoun yo grandi yon lòt fason. E Kadilak egalman di tou sa l ta renmen, l ta renmen vin yon bigger star pou l kapab ede peyi an, pou l fè lekòl, pou l fè lopital. Wi, se sa Kadilak di. Bedjine toujou di ke wi, li ta, li t vle ede tout jèn yo. Swiv yo, tande yo lè y ap pale pou nou ka tande, pou nou ka swiv onètete ki gen lakay yo. E menm lè w wè moun ap bagay yo konsa, Medjine toujou di w enben bon, petèt si se konsa moun nan wè l, enben, that's ok. Moun ou wè kap fè siksè a ki gen imilite lakay li, Kreyatè a toujou sipòte yo. Toujou sipòte yo. Kite moun yo anpè. Pase yap ban nou love. Yap ban nou bèl mizik. Sispann anmerde yo. Leave them alone. Yeah. Ann tande sa.

Te genyen
yon featuring mizik ki te fèt avèk Richard Cavé ki rele Koupab, kote ke te gen yon pakèt pawòl anpil k ap fèt sou dosye sa a. e Bedjine te fè nou konnen ke nan mizik Koupab lan, nan pati pa l lan li menm, li gen pawòl pa l ke l te mete nan mizik lan, e gen pawòl Kadilak tou, Kadilak te ede l ansanm avèk li ki egalman te lan mizik Koupab lan tou. E te gen yon seri de pawòl ki t ap pale de dwa dotè ki te diskite egalman. E Mwen kwè ke lè nou konpoze yon mizik, mizik lan gen plizyè aspè ladan l paske yon mizik ki konpoze se yon ko-otè oubyen yon ko-writer. Yon moun gendwa vin avèk pawòl lan, lòt lan vin avèk mizik lan, sa vle di ke nou tou lè de sipoze touche idè fòm BIG oubyen fòm Sasèm, tou lè 2 moun yo sipoze touche pou mizik lan paske e son se 2 moun ki ekri mizik lan. E le pi souvan lè 2 moun ekri mizik lan, son mizik ki kapab pèfòme pa tou lè 2 atis yo, paske tou lè 2 atis yo, yo gen pati yo lan mizik lan. Men, si depi tout moun, si nou antann nou toutan, m pa kwè ap gen oken pwoblèm, ap gen oken divizyon, oken separasyon lè ke pou mizik lan kapab jwe. Se lè gen pwoblèm, lè gen konfizyon, se lè sa a gen pawòl anpil. But si tout moun poze, tout moun antann yo, Paske nenpòt moun ki jwe mizik lan, depi mizik lan bèl tout moun ap renmen l kanmenm. E Bedjine avèk Kadilak siyen kontra kote ke yo chak gen dwa jwe, patisipe lan lòt aktivite mizikal avèk nenpòt lòt atis. Sa a se te yon lòt aksyon ke Bedjine te fè nou konnen ke li se yon fanm, li gen pwòp panse pa l, li gen pwòp lespri pa l, li kapab pran desizyon l pou kont li, lè ke yo t ap di l ke Kadilak kenbe l an otaj, sa vle di ke li menm, si se pa yon moun ke l ye tou, li pa yon endividi pou kont pa l. So l te fè nou konnen ke wi l ka pran desizyon l pou kont li, Li gen pwòp idantite l, yo siyen kontra ke chak moun kapab fè featuring pa yo a nenpòt kèl moman. Si Bedjine deside li pa vle fè yon aksyon avèk yon moun, se desizyon pa Bedjine. Nou pa bezwen blame Kadilak pou sa non. Si dam nan deside l, tankou m ta di w l vle hang out, li pa vle hang out avèk moun, li vle kenbe hang out avèk moun k ap fè l byen an, what's wrong with that? You tell me, what's wrong with that? E Kadilak gon dènye featuring kel fè tou avèk Mikael, youn nan mizik ki rele Motivasyon ke Kadilak patisipe ladann nan mizik sa tou, li gen pawòl, li gen bagay sa yo ekri ladann, ke nap tann, paske yap travay e Bedjine gen lòt mizik tou kel fè avèk lòt moun tou ke nap tann. nap kontinye tann pou koup sa kontinye ban nou bèl mizik bèl lanmou e mwen menm kòm toujou depi nou wè mwen m toujou renmen fè bèl foto penti a lwil bèl pòtrè so m gon bèl pòtrè la pou nou pou koup sa Koup kap mennen kounye a la bèl premye koup konpa dirèk premye duo an bèl foto sa enjoy li e se sa m te pote pou nou pou jodi an pou epizòd sa pou nou kapab aprann lanmou sa ke nou nou chak gen lanmou sa lakay nou An nou pataje lanmou an. An nou eksprime lanmou an. An nou aprann respekte youn a lòt. M ap toujou kontinye di nou sa. Respekte koup konpa dirèk sa a k ap blayi la a kounye an nan moman an.